Hello hello hello bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa se Belaondia Money ki antre lakay ou avèk yon bèl ti video mwen salye tout ansyen abòne mwen yo e mwen salye tout nouvo abòne mwen yo ou menm tou ki pral tonbe sou chanèl sa pou yon premyè fwa yon gran salitasyon spesyal pou ou nou tout ki toujou ap pataje video m yo tout kote yon gran remèsiman spesyal spesyal pou nou paske nou vrèman vrèman sipòte m mwen pa gen mo pou m remèsye nou ok Paske nou vreman vreman edem avek travay sa ke mwen ap fe a. Hoo mwen pa gen mo poum di nou mèsi. Video salad ke nou wè mte poste mwen te lage yon ti bout ladanl lan e mwen te postel sou kominotem tou mwen te di map vin avèl pou nou nou wèm poko ka lagel li jus gen yon ti pwoblèm paske mwen poko ka fin editel li gen yon pwoblèm paske telefòn nan ap banm yon pwoblèm Mwen jus di banm pote sa ban nou toujou kòm nou te gentan ban nou yon ti goute nou met men sou kè nou pou nou ret tann li ok guys. Video mwen vini ansanm avèl pou nou jodi an guys se video pou dan fè mal nou tout konnen dan fè mal se yon bagay ki vrèman di ki vrèman boulvèsan li vrèman anmèdan sitou lèl pran le swa ok sitou lèl pran le swa ou pa gen konprime lakay ou ou pa gen Ou pa ka sòti al rache l. Mwen vrèman pote, mwen te pote yon video deja pou nou sou jiròf ok, sou grenn jiròf lan pou nou fè te jiròf, pou nou ka, pou nou bouyi yon jiròf pou nou bay byen kèd pou nou te bay bò bouch lan. La mwen vini avèk yon lòt, plizyè pou nou konnya ok. Mwen vini avèk pou nou de glas ok. Glas lan vrèman bon pou dan fè mal. Paske defwa dan ap fè w mal ou pa ka tann pou lendi sitou vandredi yo. Depi w al pran w vandredi swa pa egzanp epi samdi, dimanch gen lopital ki pa ouvri, ijans sa yo pa ouvri pou jou pou rache dan paske nou konnen tout doktè gen domèn yo, sa depan doktè a ka pa vini jou vandredi, samdi nou konn sa m ap di an byen paske gen bagay ou bezwen doktè an pa la jou sa. Ok yo plis la de lundi a vendredi gen doktè ki jous la pou lòt bagay le samedi le dimanche nou konn sa map di an vrèman sitou pou aletranje yo ok mwen pote solisyon sa pou nou guys li vrèman bon glas se yon bagay ki vrèman vrèman bon pou dan fè mal nou konnen glas bon tou pou san Ou ka gen yon san ki kaye nan kò w, oubyen yon timoun frape, menm tou pote plizyè pou nou yon sèl kou. Ou ka gen yon timoun ki frape, ou ka jis pran yon ti moso glas, ou pase l kote timoun nan frape a, epi l ap kalme doulè a, l ap bagay san an. E nou menm konnen tou gen moun ki konn fin akouche, yo pa pran ti beny, gen moun nan se glas li itilize. Mwen menm mwen poko itilize l, men m konnen anpil moun ki itilize glas Mwen menm mwen pi renmen dlo cho an paske m santi dlo cho a fè m djanm, li kenbe m byen. Men m pa konnen pou glas lan kòman l ye men m toujou tande moun di glas lan vrèman bon. Ok, kijan w pral fè avèk glas sa pou dan fè mal lan? W ap pran yon moso twal epi w ap pran kèk boul glas epi w byen kraze l epi w mete l nan bò, bò dan an, kote k ap fè w mal la. Pa egzanp, sa se bò figi an k ap fè w mal la epi w jis depoze l. Kite fon bon ti tan epi wap jwenn yon soulajman ok. Sa se premye pati an aprè sa pou lay ankò. Lay se yon bagay nou konnen ki bon nan anpil anpil anpil bagay. Nou konnen lay gen anpil byenfè nan anpil eta sante kò nou nan anpil bagay nan pati kò nou li vrèman ede nou ok. Wap gen bezwen yon grenn lay nou tout konnen lay tout peyi gen lay. Kelkeswa ayisyen kote wap viv la wap jwenn lay nan nenpot peyi a ok wap pran yon grenn lay epi wap si tout fwa se pa tout moun ki renmen lay ok si tout fwa ou son moun ki pè lay paske gen moun ki pa renmen gou lay kri a mwen menm mwen pa tro renmenl men gen moun ki pa gen pwoblèm avèl si tout fwa ou gen pwoblèm ou pa gen pwoblèm ansanm ou gen pwoblèm ansanm avèk lay ou ka pran grenn lay sa. Ou kale l, ou lave l, epi ou jis depoze l nan bò dan k ap fè w mal la. Ou mete l nan espas dan k ap fè w mal la epi ou peze l. Ou kite l la. Men li vrèman di guys. Lè m di di an, li vrèman boule. Paske nou konnen lay lan se yon bagay ki gen yon ti gou pike ladan l lè l kri, ok? Eseye goute yon ti lay, w ap wè sa m ap di an. Li vrèman pike pike. Wap jus kitel nan bò dan kote kap fè w mal la ou peze dan sou li byen peze ou kitel dire ke nenpòt 3 a 4 minit sa depan de jan w santi dan fè w mal sil fè w mal anpil ou ka kitel dire 5 a 6 minit ok ou di mwen si tout fwa w pa pè lay pou moun ki pa pè ki pa gen pwoblèm pou lay lan ou ka kraze lay lan Byen fen. Epi w mete l nan tou dan dirèk. Ou jous mete l nan tou dan. Sa rele drenbe. Ou jous mete l nan tou dan dirèk kote ka fè w mal la. Epi w kite l fè yon bon tan la. Epi menm si bouch la ap koule dlo. Paske nou konnen bouch la ou fèmen l la. Bagay la ap manje w anndan l. Paske lay la fèy brile w anndan l. Epi w ap kite l la guys nan tou dan. L ap vrèman soulaje w. L ap vrèman ede w. Epi apre ou retirel. Ok twazyèm bagay pou jirof lan. Ou ka gen poud jirof. Li vreman bon. Si ou pa gen poud jirof ou gen jirof grenn nan konsa. Tankou grenn jirof lan. Ou jous pran jirof lan ou pilel byen fen. Ou pase nan yon ti twal. Kelkonk jan pou jwenn ti poud la. Menm si tout fwa ou pa gen poud jirof lan. Epi ou metel nan tou dan kote kap fèw mal lan guys kitel fè yon bon tan la lap ed tou ankò ok epi pou dènye finisman pou nou fini wap gen yon pran yon ti dlo cho guys wap pran yon ti dlo cho epi ou vide yon kiyè ou 2 kiyè sèl ladan si sou pa gen sèl fen se sèl grenn ou gen bwasel pou ka fèl byen sale. Si tout fwa ou pa gen sèl grenn nan se sèl fen sa, ou jis mete 2 kiyè sèl fen nan yon ti dlo, nan yon tas dlo ki pa twò, twò cho pou li boule bouch ou men jou ka sipòte l. Ok, menm jan avèk te jiwòf mwen te di nou pou dan, pa fè l twò cho pou boule bouch ou guys. M pa voye nou al boule bouch nou e m pa voye nou al bwè l frèt tou, al mete l nan bouch nou frèt tou ok. Wap jis fè dlo cho an Epi ou met, ou ajoute sèl lan epi ou depi ou mete l nan bouch ou, ou kite l nan bò dan pou l tranpe, ok, ou jus tranpe bò dan avèk dlo sèl la. Li vrèman bon guys. Sonje m di nou sa, glas la li vrèman ap ede w avèk bo a, se jus mete l nan yon twal epi mete, mete, se pa anndan bouch lan non guys pou mete, pou mete l ok, pa egzanp. Ok pa egzanp mwen gen twal sa. Epi mwen pran glas lan mwen videl ladan. Ok jous poum ka montre nou byen epi ou kraze glas lan. Ok ou kraze glas lan epi sa se glas la kan danl. Ok bò sa se bò bouch kap fè w mal bò dan kap fè w mal la epi ou jous depozel konsa nan bò a. Kite l ladan l menm si l ap boule w. Detanzantan fon ti pase l. Pa peze l twò fò nou konnen dan ap fè nou mal. Epi jis kite l konsa. Bay ti masaj. Bay ti masaj. Mezi tan l wap glas la frèt ap bo figi a ap bagay ou pa retire l. Kite l la. Ba l ti masaj epi w ap jwenn yon. Ti yon bon soulajman ok. Epi lay lan sonje kijan m di w fè l si tout fwa ou alèji a lay pran yon grenn lay la san kraze peze l nan bò dan. Si w pa alèji avèk lay la ou pa gen pwoblèm avè l kraze l ti kal ti kal byen fen pile l sou gen pilon epi mete l nan tou dan dirèk menm si l ap manje w l ap al pike w anpil guys men rezi yo paske l ap vrèman bon l ap vrèman ede w mwen di nou sa deja poud jiwòf lan M te gentan mete dlo jiròf lan sou chanèl lan, si w pa fè dlo jiròf lan w ka fè poud jiròf lan, mete poud jiròf la nan tou dan menm jan mwen di nou mete poud lay lan nan tou dan, l ap vrèman ede nou epi sèl fen an epi yon tas dlo kèt epi mete l tranpe nan bò dan an epi w ap jwenn yon bon soulajman ok guys paske nou konnen dan fè mal Se yon bagay ki vreman vreman di guys. Si w poko gen tan fè mal pa mande Bondye pou w genyen. Paske se yon bagay ki vreman vreman di guys. Paske gen moun konn grande ki di konsa pito yo pouse yon pitit yo pa gen tan fè mal yo pa rache dan. Paske bagay sa vreman vreman di guys. Ou konn tande di. Ebyen se tout sa mwen te pote pou nou. Pa ezite si w te renmen video a, pa ezite abone, pataje, like pou yon lòt moun k ap soufri ka wè l. Paske ou pa bezwen kòb pou fè sa, se menm bagay n ap sèvi lakay nou guys. Ou pa bezwen gen bagay pou al achte la, paske lay tout moun ap toujou gen lay lakay ou. Glas, ou pa ka manke sa lakay ou, si w gen frijidè, si w pa gen frijidè, ou ka jis al achte yon ti glas, se pa anpil kòb. Sèl, nou tout konnen nan lemond antye, sèl se yon bagay ki vann chè. Nan pati manje, bagay ki vann pi ba pri. Jiwòf, ou Ayiti, ou ka achte yon dola jiwòf oubyen de dola, m pa konnen konbyen yo bay kounye a. Menm de goud jiwòf yo te konn bay Ayiti, wè, sa vle di se pa yon bagay ki gran choz ke ou pa ka soulaje tèt ou avè l. E sa k fè, guys, nou toujou bat tankou lay jiwòf. Bagay sa bat pou nou toujou gen yo lakay nou, lalwa, siwo myèl, sitwon. Paske bagay sa yo vrèman bon nan anpil anpil anpil bagay kap fè nou mal nan pati kò a. Yap vrèman soulaje nou. Ok guys paske mwen renmen nou anpil mwen pa vle pou nou soufri ok. Nou se lòm nou sipoze soufri vrèman men fò nou gen bagay pou nou konbat doulè a lakay nou ok. Nan pati bagay nap sèvi pou kwizin ok guys. Sin te renmen ti video a pa bliye abone pataje like kòmante napre nan yon lòt video babay.